A plizyè repriz, mwen jwenn moun ki di m konsa ke yo pap fè biznis avèk Lachin eksetera, paske oubyen yo pap achte a distans, ok, tou senpleman paske kòmsi yo jwenn, yo, swa ou tande yon moun ki fè yon move eksperyans kòmsi li achte nan men chinwa epi chinwa a vòlè l, e yo pa jwenn pwodui an, ok, yo pèdi kòb, ou dimwens e li menm moun nan kesyon sa te rive l. Ok Mwen di a plizyè m jwenn moun pale avèm mwen ba yo de konsèy etc men m di you no wat banm fè yon video poum pale de sa epi poum di nou ki grenn bagay ke nou ka fè lè nap achte sou la chine ok pou yo pa scam nou sa vle di ke depi ou depi ou grenn bagay sa depi ou fèl chans pou yo scam ou an li prètikman nul ok. Donk sa vle di ke ou pa bezwen okenn moun an Chine ki pral di w li ka fè sa pou ou, li ka fè sa pou ou. Ou wè sa m vle di w lan? Depi ou fè grenn bagay sa, ou ka rete a distans ou kòmande la Chine tèt frèt, san pwoblèm. Yo pap scam ou e yo pap ka scam ou. An pasan si ou fè w tonbe sou ti video m yo pa m se Jameson nèg China a mesye ret branche nèg China paske m sonje gen nèg kap viv an Chine mesye ret branche paske m gen yon fabpam mwen fonde ki rele ret branche ret branche pwen kòm ou ka al sou sit sa nou sou rezo sosyo ret branche sou nou sou Facebook nou sou Twitter nou sou Instagram nou sou YouTube epi nou sou TikTok tou men TikTok se ret branche 509 509 ok ann swiv nou depi w renmen e koze ki gen rapò avèk biznis. Devlopman pèsonèl, envestisman, ok, ke sa nan stock market, nan crypto money, nou pale de tout bagay sa yo, ok. Fè kòb la epi fè kòb la grandi, fè kòb la miltipliye, ok. Depi ou son moun ki cheri la libète finansyè, platfòm sa se pou ou, se platfòm pa w la, e te ko. Ok, klike like, pataje videyo a, depi ou renmen sa kap di a byen antandu. Si w pa renmen l, ou pa oblije fè sa, ok. Revenons à nos moutons. Ki grenn bagay ke yon nèg ou ka fè? Lè wap achte a distans an Chine e menm lè wap achte sou plas tou men map poko plis chita nan video sa moun kap achte a distans e gon platfòm nan dawonn pou moun achte an Chine li rele Alibaba ok enkonteste ou tè tande tout moun ap pale frape kò atè di Alibaba pase mòd bagay si sela platfòm nan dawonn nan rele Alibaba pwen kòm menm menm gen sèl fòm achte sou li byen ke nou menm an Chine e gen lòt sit an chinwa ke m achte pa egzanp 1688 pwen kòm. 1 6 8 8 pwen kòm mache sou sit sa anpil ok m gen ti teknik mwen ke m itilize anpil tou sou sit sa men si w pa pale chinwa si w pa konprann chinwa si w pa ka li chinwa pratikman w pap ka vrèman itilize sit sa vre ok donk e men alibaba alibaba pwen kòm nan yo te sit number one nan pa gen manti ladan majorite supply yo sou alibaba. Ok. E anpil moun ki majorite moun kap di yo scam yo tou se moun banm se kap achte nan men moun sou Alibaba by the way Alibaba son platfòm ke li ye Alibaba pa vann non Alibaba gen moun gen manufacturer oubyen des wholesaler des vendeurs ki vini yo ekspoze pwodwi yo sou Alibaba epi yap vann moun ok men se pa Alibaba li menm ki vann pwodwi da nou konprann sa donk Gen moun yo scam yo. Sa mwen konn pa scam nan, moun nan peye li pa jwenn pwodwi. Ok. Oubyen li jwenn yon bagay ki pa gen oken rapò avèk pwodwi ke li achte a. Ok, pa egzanp, gen nèg ki konn pran le plezi malen plezi, ou achte pwodwi an nan men yo, yo voye tracking number ba ou tout bagay kòmsi yo voye pwodwi an epi lè ou resevwa ou wè se yon seri de katon vid. Yo gen tracking number tout bagay ke yo di yo livre. Ou resevwa pwodwi an efektivman, ou wè ke ou resevwa l, men. Odyon pa live vre, manti. Se sa w te kòmande yo ba li yo voye ba ou. Ok? Donk sa vle di ke nan sans sa fò w nèg ou trè pridan. Men gen yon grenn bagay pou nèg ou ka fè. Ok? Yon grenn bagay pou ou ka fè. Depi ou fè sa, ou tèt frèt. Alibaba gen yon bagay, gen yon sèvis ke yo mete sou pye depi kèlke zane ki rele Trade Assurance. Trade Assurance. T-r-a-d-e epi Trade Assurance. Ki sa l ye? Se yon sèvis ke Alibaba vin ansanm avèl kote ke depi ou itilize sèvis sa a, wap peye Alibaba byen antandi sou sèvis li an, m kwè se anviwon 2,95 pousan pou w èt egzat, ann di 3 pousan, de montan sa w ap achte pa egzanp, si w ap achte pa egzanp pou 10,000 dola, wap peye Alibaba konbyen la a? 10,000 dola, e 3 pousan se 300 dola. Pou yon kòmand de 10,000 dola, pou make sure ke Ou pa pèdi e sa ke pou moun paskam. Pou make sure ke moun paskam. Kounye an kòman li fonksyone? Premyèman lè wap chwazi siplier sou Alibaba, lè w monte sou sit lan, nan filtre yo, sa yo rele filter an anglè, wap wè yo ba w opsyon to do assurance lan. Toujou kote l. Toujou tcheke. Trade Assurance. Sa vle di depi supplier sa a sou platfòm nan, li pa aksepte sèvis Trade Assurance lan, ou pap menm wè moun konsa. Lè w ap fè rechèch, pa egzanp, lè w tape yon tèm, ok, epi rezilta a soti, kounye a la tout tcheke Trade Assurance, sa vle di tout supplier ke ou jwenn nan rezilta yo kounye a la lè w fin itilize filtre sa a, tout se moun ki aksepte Trade Assurance. Paske Alibaba pa pa fòse siplayan yo pou yo aksepte tip de asirans sa. Yo ka dakò aksepte tip de asirans yo ka pa dakò. Ou menm pa mezi de prekosyon, pa travay avèk anken moun ki pa aksepte tip de asirans sa. Sitou si w ap travay avèk distans epi ou pa konn abitye, depi yon moun ki te ba w kontak siplayan sa eksetera, ki konn abitye fè biznis, ou pa konn siplayan an, ok, e pa pote bouyi. Itilize tip de asirans. Kounye a la, gen yon seri de nòm, pou n konprann je dasyans lan byen, gen yon seri de bagay nou bezwen respekte. M ap esplike nou pou n ka, pou nou pa, pou nou evite fè erè. Je dasyans lan byen senp. Garanti ke je dasyans lan ba ou se ke depi ou itilize je dasyans, lè w ap plase kòmand lan, ou peye Alibaba ti frè pa l la 3 pou san an, men Alibaba garanti ou l asire trade lan. Komès, komès ke w fè a, l asire l. Sètadi ke si sa ke siplè a te di l ap ba ou nan fakti final la, epi fakti sa a, kòmand nan pa respekte, enben ou gen dwa fè reklamasyon, e lè w fè reklamasyon depi w fin avèk prèv, enben ou gen anpil chans kounye a la pou, pa menm ou gen anpil chans, laplipa di tan mwen menm mwen wè sa.

pou nèg itilize. Ou pa bezwen yon moun tankou konpayen pa m nan oubyen nenpòt lòt moun an Chine ki pou ta di w, ah bagay fò pase pa men menm eksetera manti. Si moun nan di w sa, fò pase pa li pou sekirize kòmand blablabla bullshit se pa vre. Ok, ou ka chita anndan lakay ou epi w ale sou Alibaba lè w ap fè acha ou itilize trade assurance epi kounye an la ou tèt frèt. Sèl sa w bezwen make sure tout sa ki pale ou te pale verbalman oubyen andeyò de platfòm nan ke yo lan kontra a e ke ou mete yo sou platfòm lan. Pa egzanp, gen anpil supplier ou gen dwa pale avè yo sou WhatsApp, ok, WhatsApp, lontan se te Skype kounya se WhatsApp. Ou gen dwa pale avè yo sou WhatsApp oubyen menm WeChat, ok. E WeChat la se yon yon platfòm tankou WhatsApp men ki bokou pli evolye lontan ke WhatsApp, se yon super app ke li ye, ok, kote ke moun kominike anpil moun itilize l anpil an Chine, ok. Donk, supplier a deja genyen l ou menm si w genyen l tou, m ba w se l ap ba w avantaj antanke bayè. Donk, nou diskite yon seri de bagay, nou ka pale nan telefòn, tout bagay sa, men make sure ke tout sa ki deside yo, ok, desizyon final yo, tout sa, akò ke nou konkli yo, ou ale ou mete yo sou Alibaba nan mesajri Alibaba. Pou ki rezon? Se pi devan, si ta gen yon pwoblèm, ou ka rale mesajri sa a, epi ou di men kote siplèy la te dakò, l ta dakò, l ta bon tèl bagay, tèl bagay, men li pa respekte mo l. Keep in mind you can only get protection with trade assurance on Alibaba dot com when you keep all your communication and transactions with the supplier on the platform. Protect your online business from payment to delivery with trade assurance. Men si son bagay ou te pale nan telefòn, oubyen sou WhatsApp, epi ou pa gen oken prèv sou platfòm nan, lè sa a kounye ba la vin pi konplike ke ou ka toujou fè screenshot ou voye ba Alibaba ou di men kote ou tap pale avèk seulè etc. Men du fait ke li pa sou platfòm Alibaba a, Li gen mwens, prèv sa gen mwens fòs de frap paske yo gen dwa tou di se photoshop ou photoshop li, se pa vre, se, ou wè sa m vle di w lan? Donk, men, depi l sou platfòm Alibaba a, pa gen, pa gen manti ladan l. Alibaba te wè l, siplayè a pa ka efase l, li pa ka fè anyen, menm ou menm tou ou pa ka fè anyen avèk sa, ok, paske se, lè sa a se Alibaba ki gen kontwòl tout mesajri an. Zafè mesaje sou Alibaba a, kèlkeswa sa w te diskite andeyò de platfòm nan avèk supplier a make sure ke ou mete l anndan e sou Alibaba pou di e nou te pale tèl bagay tèl bagay nou dakò sou tèl bagay tèl bagay tèl bagay 1 2 3 4 5 ok an fonksyon diferan pwen ke nou te pale si nou te negosye sou 10 pwen mete tou lè 10 fè yon rezime tèl pwen tèl pwen tèl pwen tèl pwen epi mande moun nan pou l konfime l ok epi kounye w la depi moun nan l ap reponn ou sou mesaje Alibaba li konfime eksetera tout bagay ok lè sa a kounye w la dil ka fèt. E lan kontra, fakti ke lap ba ou an make sure ke tout sa ke nou te mete nou dakò yo anndan kontra a, trè enpòtan. Tout sa ke nou te mete nou dakò yo make sure ke yo anndan kontra e pa asime anyen avèk chinwa sa yo nan erè mwen. Mwen te fè menm erè sèten fwa m fè erè sa, ou asime ke hey map achte sa fòl gen sa. Ok donk men chinwa li pa mete l epi lè w di l men hey sa w fè la sa te sipoze gen sa, li di non li pat oblije gen l. Ok pa asime anyen avèk chinwa pa panse difèt ke yon bagay parèt lojik li ta sipoze konsa epi ou pat dil sa epi ou panse ke chinwa pral fè menm lojik ansanm avè w poul wè lèl e pa vòlè li vle vòlè w non li just pa reflechi jan ou reflechi a m ta renmen w konprann sa li pa yo pa wè bagay la menm jan avè nou. Nou menm ki etranje, chinwa a pa wè bagay la menm jan avè nou, m ta renmen nou konprann pati sa, se pa, se, se menm jan ou menm tou, yo twouve w dwòl tou, yo twouve w kòmsi, kòman fè ou menm wè bagay la konsa, enben yo menm yo wè l yon lòt jan, bon menm jan ou tou ka twouve yo dwòl la, yo twouve w dwòl tou, ok, donk se just yon, yon, yon diferans kiltirèl m kapab di, ok, donk make sure ke tout bagay, chinwa a konprann sa w te di l lan. Ok, fèl expliko li nan pwòp tèm pal pou w make sure ke w konprann. E si jou gon baryè lengwistik, anpil fwa bgy nou ap pale ansanm avè w se tradwi lap tradwi, ou menm tou se tradwi wap tradwi. Lè w voye mesaj a ba li an fransè oubyen an anglè, li tradwi l an chinwa, lè l voye l an chinwa a ba w, tradwi l an anglè oubyen an fransè, oubyen li menm li tradwi l li voye l ba w. Ok, donk sa vle di ke li gen dwa pa fòseman konprann sa l ekri an epi tradiksyon gen dwa pa byen tonbe. Ok, donk sa vle di konprann ke deja sa a s on fay ke l ye. ki ka fè ke gen moun ki konn gen pwoblèm lè yap achte an Chine ok men sa yo se dè choz ki ka arive nan yon biznis yon malentendi yon movèz konpreyansyon sa ka rive ok men se pa ide de vòlèw ok lè map pale de jij asirans lan se lè moun nan deside kòmsi lap bon sou ou li pran w pou egare ok. Itilize tout asirans epi tèt frèt. Ou pa gen dwa janm pèdi kò machin ankò. Se James Internet Channel a mesye ret branche, al gade lòt video m gen pou nou epi ret branche.